Mwen te fon ti komantè pa rapò ak dosye Sexy ki ap fè aktyalite epi misye gon ekip marenn, parenn, zantray, fanmi, sipòtè, blofè kòmsi yo gen tan kòmsi yo se pwòch Sexy ki malerezman gaspiyè. le fè ke m te sinyale misye t anndan vilaj de Dye, epi sa deranje yo, chak fwa yo pale, epi yo pran sa kòm sijè, pansan ke yo ka konbat mwen ak sa. Si l te senp konsa, pou valè kriminèl m ap denonse nan peyi a, yo pa t ap la ankò. Donk sa se yon diskou blofè, ti malfèktè k ap chèche atansyon, ki vle detounen atansyon n, k ap kreye divèsyon. Men yon bagay m te di yè, se ke Sexy t ap viv nan yon sitiyasyon konplike. Pèsòn nèg nan endistri mizikal la pa t janm sipòte l. M te sezi wè yon zanmi ki t ap pataje screenshot Sexy avè li tèlman afè Sexy pa t bon. E se nan afè pa bon sa, on nèg, on sèvo wi, on jèn piblisitè, misye gen plizyè kontra, gen kontra misye genyen, yo oblije sispann li paske misye endisipline. Kounye a misye vin rive yon pozisyon l pa ka menm manje, l oblije al chwe nan Vilaj de Dye nan 5 segond. Men youn pa t sipòte l. Se pou montre n dimansyon ipokrizi sosyete sa a. Youn pa t sipòte l. Ekoute, kou kounye a malerezman Sexy gaspiye epi l gen yon pakèt defansè paske nou se rare peyi sou latè nou onore tout moun aprè lanmò yo. Fòn sispann ak ipokrizi sa. Nou se rare peyi sou la tè wi. Nou onore tout moun apre lanmò yo. Nou blofè anpil. Ayiti pap janm sòti nan sa li a kalite sitwayen k ladan l yo moun sa yo ki ladan l yo. Lap difisil pou l sòti. Paske n son sosyete ki trèt e n ipokrit. On ti jèn ki plen talan, ki trè fouge, misye son komedyen, on jèn atis trè konpetan, nou youn pa sipòte l alòske n te konnen anpil nan nou wi, m t ap tande yo an on lè atis Panch t ap pale sou sa, nou tout te konn sitiyasyon l men n pa t janm sipòte l jiskaske n kite l al echwe nan 5 segond epi kou m sinyale sa epi kakarèl pran nou tout. E se menm reyaksyon an te genyen pou Ed Laza. Jiskaske l afiche l konplètman kòm manb aparantyè gang 5 segond nan Vilaj de Dye. Men si m te pran swen seksi l te ka pa gen tan rive la. Jiskaske l gaspiye jan l gaspiye a. Se pou montre n ke nou ipokrit. An n ale la. Mesye sa ki sou ekran misye rele Didier, Gary Didier Perès. Si w se timoun 2000, ou pap konnen misye. Misye chante yon pakèt mizik e youn nan mizik hit ke anpil moun te konnen sou albòm Zenglen, se te mizik ki rele Fidèl. Gen moun ki tande vèsyon Gracia Delva yo panse se Gracia t chante mizik sa, non. Vèsyon orijinal la se misye t chante l. Se pa Gracia Delva. Misye son on atis ki pase de prezantasyon, on sipèsta. Vwala ke Gary Didier Perès, dayè ki pa jenerasyon m, paske son zanmi t pral fè ke m pale a misye. Lè misye ap di m Gary Didier Perès, e lè sa m pral, m ap tcheke. Alòske regilyèman m ap jwe mizik misye. Wilio Davil ma renmen mizik nou renmen mizik sa anpil ke m toujou ap pase l nan emisyon weekend ki fèt sou radyo ti koze ak TT mizik ki rele fidèl misye te vin kite zenglen misye fòme gwoup pa l m kwè ki rele wozo non bagay konsa eben Gary Didier Perès malgre tout sa l fè nan endistri a misye an difikilte. Misye malad. Misye rive yon kote. Menm manje Garry preske pa ka manje. Paske misye an difikilte. Misye pa gen mwayen finansye pou l kontinye viv. Aloske li genyen medikaman pou l pran et cetera. paske misye te vin rive yon moman l pèdi pye l genlè misye aprè yon aksidan misye gen pwoblèm yo te vin koupe pye misye. Lè misye pale avè m paske kite m di m di n sa chak tan mwen pa yon aktè politik yè m t ap di sa lè m t ap prezante ti madanm piskèt la M pa kòm son lidè politik. M pa tip de nèg ki sou rezo kap fè chowòf etc. Tankou si ou fon jès a yon zanmi epi ou ekspozel sou rezo sa fè pou mwen menm sa fè pitye sa fè piti. M pa fè bagay konsa. E sa fè pafwa gen de kòmantè m konn fè epi moun ap di oh TT sesi sela. Mwen pa konnen m ase. Ou pa konn ki relasyon m genyen. Ou pa konn a kiyès m pale. E sa k fè pafwa m di gen yon seri d'Ayisyen ki gen foli sou moun. Yo pa fin sou moun non, yo jis gen foli sou moun. Paske ou pa konn a kiyès m pale. Enben, lè Didier Perès an difikilte, m se youn nan moun misye te kontakte. M pa nan, m pa nan Kòmsi Etyen May mwen menm. Emisyon m nan pa nan Etyen May ditou. Se yon emisyon sosyal, politik, etsetera. Epi gon zanmi t pral fè kem konekte m pa la misye Ekonomis tanto malalim kem ta sipoze fon ti pale avèl talè. Gary pral expozem problème ni. M di misye sèl mwayen m panse yo ka ede n. M te pale de sa yon fwa nan emisyon an. epòk misye te di sa, m te mande zanmi yo bay misye sipò. Epi m sigjere misye pou l kreye yon GoFundMe. Jiskaprezan GoFundMe an la, dènye fwa m te gade l la, m pa menm kwè l te kolekte yon bon 3 mil dola sou li. Kisa n konprann? Jodi a misye mouri. Epi wap sezi wè tout, ou pral wè nèg yo pral sò, yo pral fè mizik la bagay, ou konprann, pou y ap ono, voye ochan pou li, e tout kote ou pase, Gary Didier Pierres, paske jisteman n son sosyete ipokrit, son dal blofè nou ye, ke l te fanm, ke l te gason, nou son dal blofè, blofe moun, bay moun mantò, epi kou moun nan pa la nou pran pòz ke n te plis renmen l. E konsa l fonksyone. M ap gade frap nou youn ap bay lòt la, ke l te fanm, ke l te gason. Youn ap atake lòt nan endistri sa a. Youn pa vle wè lòt. Epi kou l mouri l se ewo. S on peyi difisil. Misye malad ou wè ankenn atis te fè mizik pou li? Sexy pat ka manje jiskaske l al nan 5 segond ou te janm wè yon atis sot yon mizik pou li men kou l mouri yo soti mizik e mizik sa yo mache paske yo gen tete ladan l heheheheheheh s on sosyete difisil le gran Gary Didier Perès. Misye te pale avè m pou la premyè fwa, ki t ap rakonte m sitiyasyon difisil li. Ann tande sa ansanm.
Rezon k fè ke mwen rele w teri a, se paske mwen nan yon gran difikilte, e kote ke m te achte yon machin pou m al travay pou Amazon, epi se pandan m ap travay pou Amazon, gen dezan de sa, Epi map vomi sou floor lan. Lèw reyalize ke m gon enfeksyon, kenbe m lopital pou jwenn li. Finalman se te nan yon dwèt pye m. Dwèt pye a mennen koupe pye a. E m se yon moun ki toujou ap fè aktivite, lè yo koupe pye w, ou ta sanse vin gen yon gwo pwoblèm paske pou deplase, monte desann se yon pwoblèm. But finalman m ka kondwi avèk pye dwat lan. e m t ap kenbe, m ap monte desann ale nan dyaliz e ale nan lòt terapi ke m gen epi briskman m ap pede esoufle esoufle epi yo wè kòmsi m gon pwoblèm kè so m oblije fè yon bypass kon a retire kè mwen pran venn nan pye mwen e mete nan kè an epi bon. Mwen kòman sa fonksyone nan de mwen ti konplikasyon nan semèn nan m te al m te lopital but m retounen nan riyab lan yè aprè midi map kenbe la map fè tout posib mwen pou m kapab leve kanpe men m gen pwoblèm pou m pou m kontinye peye machin nan antereyèl m ta renmen mande siw gon posiblite ou ka banm yon kout men e Menm si se kelke mwa m ta peye sa ta banm yon souf pou m ka rive nan yon delè ke m bezwen paske m gon nonm de tan pou m gen avèk rezidans mwen an pou m kapab gen yon seri de benefis se sak fè ke mwen rele w mande w si gen posiblite ke w ka banm yon kout men silvouplè.
Di Gary Didier Perez. Tande la sosyete. Efektivman Nerline raple m sa. Premye fwa mwen pral paske m pa pran apèl m pa konnen. Si Nerline Valcourt ta pral konfime m ke se Gary Didier Perez, ou konn Nerline, yon ansyen moun li ye, li konn anpil bagay, ki ta pral konfime m ke se misye, eske n tande kisa misye t ap esplike m? E se sa pou n konprann. Ou menm ki se timoun ayè, timoun 2000, ou pap konnen dimansyon lejand sa t sou ekran an. Mwen sigjere misye m di ke Gary Didier Perez pou sa w fè nan endistri sa a. lanse yon GoFundMe, se ke misye kreye yon GoFundMe. Mwen pataje l plizyè fwa sou paj Facebook mwen, si w al tcheke w dwe jwenn kote m pataje l plizyè fwa pou m mande moun yo sipòte Gary. M gen yon bann atis k ap swiv, yo dayè yo swiv emisyon m, yo swiv tout sa m poste. M pa kwè youn te janm sipòte misye. Ou panse yon sèl grenn djaz pa t ka bay misye yon dimil dola? Yon sèl grenn atis te ka fèl nan endistri a. Ou panse nèg yo pat kapab kòmsi reyalize yon sware, yon gala jis pou Didye? Kounye ou pral wè yo pral fèl pandan l fin mouri a. Misye voye screenshot account li ban mwen ki nan Bank of America. Dlo soti nan zye m wi. ke m pa bezwen pataje. Misye pral voye yon dezyèm mesaj pou mwen lòske m fin pale ak li, li te pale konsa. Si li posib, mwen reyalize jan moun respekte ou. Mèsi.
E mwen menm mwen son moun mwen respekte tèt mwen anpil Theriel. Mwen renmen Guy Didier Perez. Men sa fè lè m t ap chante, m chante avèk tout kè m. Mwen pa di betiz sou moun mwen pa fon seri de bagay paske m pat vle moun jije m m te panse ke m tap reyisi nan nivo ke m te kapab jodi a se mwen kap ede yon lòt moun men se pa sa li ye sa pa sa pa dekouraje m pou sa paske m wè gen lòt moun ki mwen gen lòt moun ki valab ki osi valab jodi a e ki konprann ke ede moun. se yon, se yon gwo fonksyon ke li ye nan lavi a. M pa konn si w ka fè yon gofundme pou mwen, oubyen si w vle di moun yo si yo vle ede mwen, men nimewo telefòn mwen. Sa k vle di an, m ta, m ta pi renmen si se yon gofundme ke m ta ka remèsye tout moun, paske franchman li di pou mwen anpil Teriel, pou mwen aprè tout ane sa m fin pase m ap travay pou yon domèn. Epi jodi an, menm sa m pa ka fè pou pwòp tèt pa m. M pa ka peye yon machin pou pwòp tèt pa m. Men mwa a rive la, se zanmi m ap rele adwat agoch mwen si n nan posiblite pou yo pa vin pran machin nan. E si yo pran l, m gen pwoblèm paske se li k kenbe m pou m fè tout ti aktivite m pou m santi m moun toujou. Chè m sòri, m sòri, m vrèman sòri. But sa map diw la se la verite.
Eben ainsi va la vie. Donk se jis pou montre n ke dimansyon ipokrizi notre sosyete. Nou se sèl sosyete sou la tè yo venere w, yo onore w aprè lanmò w. An pran egzanp, m pran le ka de Sexy ke jodi a tout nèg ap fè buzz avè l. alòske misye te nan sitiyasyon konplike, menm manje l pa t ka manje, madanm misye kite l pou afè pa bon, jiskaske l al echwe nan 5 segond nan Vilaj de Dye. Kou misye tonbe epi y ap chèche yon bouk emisè, se paske n se yon sosyete ipokrit blofè. Mikaben, misye se yon atis ke tout jèn yo renmen tande bagay misye. Al gade chanèl YouTube misye, paj Facebook li avan l te mouri. Nou pa sipòte sa ki bon. Jiska prezan, al gade chanèl YouTube BIC. Izo gen plis abòne pase BIC. Paske n son sosyete konsa. Nou grapyalize, nou kokoratize moun de valè nan sosyete a. Men kou yo mouri nou onore yo, n ba yo valè, yo bay se si. Fè makak. Le gran Gary Didier Perez ki t ap pale avè m la a, avèk tristès, misye an difikilte. M te sigjere misye pou l kreye GoFundMe an. M panse nan yon bat je, misye t ap resevwa nenpòt 10, 15 mil dola. Lè m premye pataje l, se anba goumen wi. Lè misye reyisi rive nan 3 mil dola, se kòm si se benediksyon, se la manne du ciel, misye ap di mèsi TT, paske kou w pataje l la, gon ti bagay ki monte sou li. Le grand Garry. E n gen youn nan atis, atis nou pat konn pati sa, misye graje gita l byen wo apa, ekonomiste Thomas Lalime ki te kolabore ak Garry e se youn nan moun ki toujou ap di m TT ede nou pataje sa pou n wè kisa n ka ede misye ranmase. Malerezman. Professeur Thomas Lalime, économiste, bonsoir et bienvenue. Kòman nou ye?
Bonswa TT, bonswa tout fanatik yo k ap tande w tout kote, ann Ayiti tankou aletranje. Se yon sikonstans tris n ap pale, byenke m abitye pale avè w sou lòt domèn. Men bon, jodi an son lòt chapo, evidaman m pa ka m pa ka revandike chapo atis men m gen dwa di m te manke atis. Menm mwen degaje w, mwen toujou ap graje gita w papa.
Ya, m toujou fè, m pa m pa bliye metye an. Alò sa k pase se ke se nan konsa m rankontre Gary

Lè sa a, m te nan katriyèm ane CTPE a e m te nan twazyèm ane fakilte de dwa lè m te nan stidyo pou anrejistre albòm sa a. Men sa k pase se ke gwoup El Alibo a, youn nan responsab yo se te Pè Edner Devalsen ke pwobableman ou konnen byen. Yes.
Pè Etner de Valcin se te se kouzen Garry jisteman o kontrè resamman Garry ap di mwen ke si pè de Valcin te la li pa t ap gen tout difikilte ou wè ou t ap souliye la yo epi sa k pase se ke nou te konn fè repetisyon kay Garry Dèlma 17 jisteman Epi se nan lè nou te konn ap fè repetisyon avan n antre nan stidyo pou n anrejistre albòm sa m voye kèk mizik pou ou an, se lè sa a jisteman Gari te gen Ozone. Bon Ozone evidam nan epòk sa a te kòmanse an bès men misye te envite m vin jwe nan Ozone nan avè l. Epi men apre n te fè yon bon tan nou pa t pale. Epi lè m vin wè li an difikilte yo, m reprann kontak avè l evidamman nan lè sa jan w ap di an se peryòd ant lè w atis w ap mennen e lè w atis an difikilte se de peryòd trè trè trè diferan. Misye te vrèman rekontan, te kontan fè kontak avè m e mwen te eseye fè bay ti kout men pam kòmsi jodya eseye kontakte plizyè zanmi pou wè mwen m te panse nan yon m te menm di Gary sa m te di a Gary pou sa w reprezante montan sa pa ta sipoze enposib pou konnen pou kolekte si ou jwenn plizyè zanmi ki ede ou fè difizyon an. Men anfèt, jan pwovèb la di a si w te byen pote mal kalkile paske m sot voye pou ou jis pandan Gary mouri an la Gary te swete kolekte 40 mil dola men l pa rive 8 mil dola e sa te touche m ansi wè son. Didier Perez ki
kreye yon GoFundMe pou te kapab jwenn sipò. Dènye bilan misye kolekte sou GoFundMe sa, ke l te bezwen sèlman 40 mil dola, misye kolekte 7 mil 346 dola. 7 mil 346 dola nan GoFundMe sa. E se 163 moun ki te bay Le Grand Gary Didier Perez. Disiplin ou pa, Donk gon ipokrizi anraje nan endistri sa a, se lè wap mennen yo konnen w. Antouka. Misye te chante anpil mizik. Pa egzanp gon mizik ki te rele ou te la. Se mizik misye. Gen anpil anpil bèl mizik ke misye chante avèk zenglen, avèk ozone. Voye l ale an 1992 anpil anpil mizik eeh se te bon moman fidèl se youn nan pi bèl mizik ke pou mwen ke m toujou tande e souvenir eeh vrèman anpil bèl mizik anba latè anba latè son bèl mizik cool euh Didier Perès euh trayizon se te yon bèl mizik Didier Gary Didier Perès Mikaïla se te youn nan bèl mizik nan albòm zenglen a lepòk donk tanbou nou 1990 pou m site sa yo sèlman se te anpil bèl mizik ke misye te konpoze men jan m di n se ke Se yon sosyete vrèman gen anpil ipokrizi e sa t fè w m te pran le ka de Sexy pa egzanp e gen yon pakèt ka ki rive m pran ka de Mikaben enben se konsa nou bay atis yo valè nou onore yo se aprè lanmò yo se menm reyalite a pou les jovenelistes d'aujourd'hui depi lè Jovenel monte n ap ba li manifestasyon epi kounye a menm nou menm ki tap kouri dèyè l jodi a n fè tèt nou pase kòm joveneliste pou nou di n Jovenel se ewo e nou menm oze konpare l ak Dessalines s on sosyete difisil.